Abdi Valery li m pa kanpe sou bagay sa paske ou pap ka sove Dimitri Herard e Dimitri Herard sa m retire sa nan tèt ou pa okenn jounalis ka sove w. Se lekòl m t al chita m aprann li. Sa vle di ke se nòmal pou ke lè m ap fè yon entèvansyon sou yon deklarasyon yon moun fè, men l pa ka menm avèk yon moun ki pa genyen kalifikasyon m antan ke yon spesyalis nan kesyon kominikasyon. Konprann lojik la. Mwen menm m pa jis rete m ap tande yon moun ap pale epi m ap pede di, non sa pa vre, non sa fo. Wi sa se se li. Se m pa moun sa a. E m ap onèt avè nou, mwen konsyan de feblès mwen. Mwen konnen ke nan kategori zen an, m pa, m pa yon bon, m pa byen plase. M pa byen plase. Si se pou zen, m p ap gen anpil ekout. Depi se pou zen, m p ap gen anpil ekout. E m konnen. Anpil moun ki egziste yo renmen zen an ok. Sa m konprann sa a m konprann sa a trè byen e anyen pap fèm desann nan kanivo a anyen pap fèm desann nan zen an sa map fè a son bagay mwen te chita lekòl pou li mwen te al aprann fè li analiz di diskou analiz de konteni se aprann m aprann li nan fakilte nan inivèsite leta dayiti se la m te aprann li donk se sak fè ke jan m te aprann li an jan m te metrize l la, jan ou menm ki s on spesyalis nan kominikasyon k ap tande m, se konsa w ap retwouve w nan sa m ap di a. Paske w di, sa misye ap fè a, li respekte yn sètèn metòd, li respekte yn sètèn metodoloji e li respekte yn sètèn pedagoji. Ok? Donk, poukisa m rele l inivèsite? Se pou sa. Paske inivèsite a li gen metòd, li genyen metodoloji, Li gen pedagoji. Donk, sa vle di ke si mwen menm mwen entèvni sou yon dosye, m pa p entèvni sou ankenn dosye avèk ankenn emosyon. Se sa k fè w wè m pa janm ni wose le ton, ni rele anmwe, ni joure. Non! Paske tou senpleman, sa m ap di a, se pa joure a k ap fè l pase pi byen, se pa rele anmwe a k ap fè l pase pi byen. Non! Non! Mwen menm, mwen deside, m ap bay yon kontribisyon onivo de laprès, onivo dè medya, nan yon domèn ke m te al lekòl mwen chita m aprann li, epi kounye a m ap vin aplike l la, osi senp ke sa wi. Ok, ti miz an kontèks sa a m panse ke li eksememan enpòtan pou ke mwen te fè li. Dimitri Herard, an n gade ki sa stati jiridik li ye. Si w ap pale de Dimitri Herard, odela de Yon jèn gason ki gen mwens k'yn karantèn dane, ki son nèg ki te al aprann lame, le métier des armes, ki fè spesyalite nan yon seri de kestyon ki gen rapò jisteman avèk lame, lapolis etc. Ki vin jwenn yon pòs kote l se komisè de polis, li se responsab us GPN, Inite Sekirite Palè Nasyonal. Men, stati jiridik li jodi a, li se yon enkilpe, ou ka rele l yon evade de prizon, ou ka rele l yon fijitif. Men 3 eleman ki konstitiye Dimitri Herard a titre de stati jiridik li. Ok. Mentnan, mwen sot di l talè a, kèlkeswa stati jiridik moun nan, sa peta rive 1 li gen bagay pou l di, sa peta rive ke l gen de bagay pou l aprann ou. E se pou sa k fè ke si s on fanatik k ap tande Dimitri, w ap wè l tande l avèk on zòrèy de fanatik. Si se on Pou ou Jovenel Moïse kap tande Dimitri lap tandel avèk dè zorèy de pro Jovenel Moïse. Si son anti Jovenel Moïse kap tande Dimitri Herard lap tandel avèk dè zorèy anti Jovenel Moïse. Men si son profesyonèl kounye a kap tandel lap tandel avèk dè zorèy de profesyonèl san ankenn prejije lap note lap di ok sa gon sètèn koyerans

yon pèsonaj konsa ki ankò yon fwa mwen di nou se yon dwa pèsonaj la genyen pou ke li eksprime l. E m ajoute pou ou, ou ka dakò avè l, ou ka pa dakò avè l, sa depann de pozisyon w, sa depann de pozisyonman w, sa depann de kote w kanpe, sa depann de kisa w ye kòm moun k ap tande l la. Mwen menm k ap tande Dimitri Hérard, m ap tande l avèk dè zye de pwofesyonèl. Ok map gadel avek des yeux de profesyonel map tandel avek des oreilles de profesyonel des oreilles de profesyonel ok lè gen yon krim ki fèt ou genyen yon kantite de eleman ke wap chèche premye bagay ou bezwen konnen se kisak pase a sa vle di detay sou kisak pase a donk C'est le quoi? Kiyès sa rive? C'est le qui? Ki kote sa rive? C'est le où? Ki lè sa rive? C'est le quand? Kòman sa rive? Se kijan tout bagay te dewoule? Poukisa sa rive? Ou de, repons lan klè. Metye m ap fè a ki rele metye jounalis lan, Sis kesyon sa yo se pa sis kesyon pou w poze, men se sis kesyon pou w al chèche repons a yo. Se sa travay la ye wi. Se chèche repons a sis kesyon yo. Dayè, se pou sa moun ki etidye jounalism yo, yo konnen, yo rele sa lè sis kesyon fondamantal di jounalism. Kiyès ki vin avè l? Enben, se yon sitwayen ki rele Harold Delaswel. Oke, tout moun ki pase Nan lekòl jounalis, yo aprann ou sa a, Quelles sont les six questions fondamentales du journalisme selon Harold Lasswell? Ok, enben se e travay sa a ou pral fè. W ap chèche mete engredyan sou sis kesyon yo. Mwen fè dèzane m ap ansenye sa, e moun ki jounalis, depi ou te pase nan yon lekòl jounalis, pa gen okenn posibilite pou yo pa pale de sa avèk ou. Dakò. Nan premyè pati entèvansyon Dimitri Herard lan, mwen te byen di sa. Mwen te di, sa Dimitri Herard fè a, yo rele l un coup de communication, kou, COUP, un coup de com. Sa vle di ke son nèg ki t ap fè marketing tèt li. Li t ap vann tèt li. Gen de moun m tande ki repwoche m le fèt ke wi, bagay konsa, m ap vin defann Dimitri, e, e, Dimitri pa konn anyen, li. Sa se bagay ki gade nou. Si nou gen pwoblèm pèsonèl pa nou a Dimitri, regle pwoblèm pèsonèl pa nou a Dimitri. M pa konn rankontre a Dimitri, ni lan pale avè l, m pa konn al manje a Dimitri, Dimitri pa zanmi m, etsetera. Donk sa vle di ke. Pa melanje m ni nan sòs nou, ni nan salad nou. Ok? Sa vle di ke mwen menm, tande byen, m ap tande Moun kap pale a avek des oreilles de professionnel, kounye a si ou menm ou konnen chak sa misye di se manti, sa se sèl ou menm ki ka konnen l paske si moun nan se zanmi w li ye ou ka konnen sa lap di yo se manti, men mwen menm li pa zanmi m, m pa bezwen m pa m pa dan m pa enterese pou l ta zanmi m pou ke mwen menm map analize kesyon nan, map analize l Kòm pwofesyonèl, mwen te di nou son kou de kominikasyon ke misye fè. Nan premyè pati a, li vann tèt li. E ankò yn fwa, se se sa ki diferan ant mwen menm e yon seri de moun. Dimitri Herard te gen dwa pi gwo kriminèl ki egziste sou latè, men m pa fouti di misye pa montre ke l gen yon minimòm denstriksyon, li pa montre ke l gen yon minimòm dedikasyon, li pa montre ke l gen yon minimòm de fòmasyon. M pa ka fè sa, m pap janm fè sa, m pap janm, m pap janm fè sa. E ou wè mwen menm, kesyon de pwobite entèlektyèl, se pa evidan ke yon moun ap jwenn fay sou mwen ladan. Paske mwen menm je suis probe sur le plan intellectuel. Moun nan gen dwa se yon moun ki se yon anti Valéry Numa, men si moun nan genyen yon kapasite, fò m rekonèt kapasite l mezanmi. M gen dwa pa renmen moun nan, men se pa paske m pa renmen l, ok, ki fè m oblije tout sa l fè pa bon. Non, m pa ka fè sa. Je ne peux pas. E se pa etik non pli.